Un peu de temps pou me reposer mentalement et physiquement et puis après ça m te vin gen kèk difikilte ki te anpeche m kontinye fè les lundis de louse men erezman kounya tout bagay regle e nou pral rekòmanse jwenn les lundis de louse chak lundi. Kite m rakonte nou yon istwa. Yon jou lendi tankou jodi an, pandan m te nan yon rankont, gen yon moun ki di m, Kisa w poste sou Instagram? Ban m yon bon rezon pou m ka suiv ou. M te ezite anvan m reponn paske, oke, sa fè twa mwa m pa janm poste ankenn lè Lundi to Luz. Epi, apre sa m vin rann mwen kont ke yon poz, sa pa vle di ke tout bagay fini. Epi, m kòmanse ap eksplike l kisa lè Lundi to Luz ye. Pandan m ap pale yo, m remake ke gon konfizyon lakay li, e li konfime m sa lè li mande m, Waww! Poukisa w chwazi pale de devlopman pèsonèl? Ou vrèman panse ke w ap popilè rapid avèk yon sijè konsa? Premye kesyon an se yon bèl kesyon, paske sa ede m reyalize ke efektivman anpil moun konnen pa enterese avèk devlopman pèsonèl paske yo panse ke bon se yon anak oubyen yo di konsa ke Moun kap pale de devlopman pèsonèl son pakèt moun ki panse ke yo pi byen jere lavi yo ke tout moun son pakèt ipokrit humm antouka bonjour mwen se Louse André Cadet e jodi an mwen vin pataje avèk nou 4 rezon ki fèm panse ke devlopman pèsonèl enpòtan. Pou kòmanse kisa devlopman pèsonèl ye? Ebyen nou ka di ke se yon konbinezon konesans ak teknik ki la pou ede w devlope pèsonalite w avèk kapasite w. Baz devlopman pèsonèl se ke tout sa w bezwen anndan w deja, e ke depi w aprann konn tèt ou e ke w kondisyone lespri w jan w vle an, depi w kiltive abitid ki bon pou w, li ap pi fasil pou ou pou w pran lavi w an men epi pou w viv yon lavi ki fè w plezi. Sa nou dwe konnen se ke chak moun Viv lavi yo yon jan, chak moun wè lavi yo yon jan, chak moun gen pwòp verite pa l ke l vle pataje avèk mond lan. Se sa ki fè, premyèman, tout moun ki pale sou devlopman pèsonèl pa p pataje menm pwendvi, epi dezyèmman, gen teknik ki ka mache pou yon lòt moun epi li pa mache pou yon lòt. Gen anpil avèk pakèt rezon ke yon moun ka di pou li jistifye poukisa devlopman pèsonèl enpòtan. Chak moun ap bay rezon pa yo, selon eksperyans ke yo fè, selon konesans yo genyen. Pèsonèlman, m tèlman gen rezon pou m ta eksplike kisa k fè m panse devlopman pèsonèl enpòtan men rezon yo anpil. E m sipoze ke si w ap swiv mwen sou rezo sosyo, ou pwobableman wè sa nan. Piblikasyon m nan pataj ke m fè men bon m gen anpil rezon men pou video an pa twò long m ap pran tout rezon sa yo epi m ap mete yo nan 4 gran rezon premye rezon devlopman pèsonèl ede nou pran swen sante mantal ak sante fizik nou humm angwas strès avèk anksyete se 3 nan pi gwo ènmi sante mantal nou genyen. E piske sante mantal ak sante fizik nou konekte, lè nou pa byen nan tèt nou, kò nou montre sa. Men, gras ak devlopman pèsonèl, gen anpil mwayen nou ka eksplwate pou nou aprann reyaji pi byen nan kèk sitiyasyon, pou nou rive simonte kèk difikilte, epitou pou n pran swen kò n avèk lespri nou. Anplis, pou plizyè moun, devlopman pèsonèl se yon mwayen pou yo aprann konekte ak espirityalite yo yon fason pou yo ka pran swen nanm yo tou. Rezon nimewo 2, se ke ou gen kontwòl sou lè gen chanjman. Devlopman pèsonèl ede w gen kontwòl sou lè gen chanjman. Chanjman fè pati lavi nou. Sa klè, ap toujou gen chanjman nan lavi nou. E chanjman ka parèt nan nenpòt domèn. Penenpòt domèn nan, l ap gen chanjman ladan l. E gen konesans, lè ou genyen yo, Sa vin chanje pèspektiv ou sou kèk sitiyasyon. Ou aprann aksepte ke gen bagay ou pa ka chanje, men an menm tan tou, ou pran konsyans ke gen aksyon ou dwe poze pou w rive chanje kèk bagay. Lè yon moun ap pratike devlopman pèsonèl, sa ede l pa sibi chanjman, li pa jis rete pasif epi sa k rive rive. Non, li aprann kontwole chanjman. E menm si chanjman an swa li pa ta ka chanje l, omwen li ka chanje fason li pral reyaji avèk chanjman. Twazyèm rezon se ke devlopman pèsonèl pèmèt ou amelyore relasyon yo. Tout moun gen relasyon nan vi yo, tout moun, ke se swa avèk lòt moun oubyen avèk tèt ou. Dayè, se entèraksyon ou gen nan chak relasyon yo ki pral konstitye lavi ou. Devlopman pèsonèl ede ou amelyore relasyon yo nan sans ke li aprann ou konprann lòt moun Li aprann ou tou vin yon pi bon moun pou tèt ou avèk pou lòt moun, epi li ede w atire pi bon moun. E kòm lavi nou se yon reflè de relasyon nou yo, depi nou gen relasyon de bòn kalite, otomatikman nou santi lavi nou pi bon. Rezon nimewo 4 se ke devlopman pèsonèl ede w eksplwate potansyèl ou. Katriyèm rezon sa a m ka di se pati prefere m nan lè m te chwazi devlope tèt mwen. Paske nan aprann konn tèt mwen, m te rive. M detèmine ki sa m vle fè, ki jan m vle ye. Apre sa m te vin idantifye fòs ak feblès mwen e chak jou jiska kounya m eseye fè efò pou m travay sou sa pou m ka vin yon pi bon moun avèk tou pou m ka gen yon vi ki fè m plezi. M wè anpil moun deja rate yon pakèt opòtinite swa paske yo pa gen konfyans nan tèt yo oubyen paske yo pa gen disiplin ou ankò paske yo pa konn sa yo vle vre avèk kiyès yo ye. M dwe rekonèt ke menm mwen sa rive m deja pou m rate opòtinite akoz de sa. Men bon, ka pa pèdi paske erezman devlopman pèsonèl la e devlopman pèsonèl li li la pou li ede nou amelyore lavi nou avèk pou nou konstwi yon vi ki ki fè nou plezi. An konklizyon, devlopman pèsonèl plis ke yon sijè alamòd. Se yon bezwen ke chak moun genyen lakay yo, menm si bezwen sa pa manifeste avèk menm entèsite an kay kay chak moun. Gen plizyè sous ke yon moun ka konsilte pou li ka dokimante l sou devlopman pèsonèl. Dayè pandan 5 avèk 6 dènye ane sa yo, tèlman gen moun sante mantal yo deteryore, chaje moun ki vin kreye kontni sou devlopman pèsonèl e an repons a sa, gen yon pakèt moun tou ki vin enterese yo avèk devlopman pèsonèl. Lontan se te liv pou te genyen pou te gen aksè avèk enfòmasyon sou devlopman pèsonèl men jounen jodi a avèk entènèt ou tèlman jwenn done sou devlopman pèsonèl donk li vrèman fasil si yon moun byen itilize entènèt pou li aprann kijan pou li devlope tèt li donk entènèt la itil entènèt la te toujou itil se jis ke pafwa nou gen tandans di ke nou mal itilize entènèt men bon mwen m byen kontan gen entènèt dayè si pat gen entènèt m pa menm si ke tap gen lè lwen di de loz kidonk chache sous ki sou devlopman pèsonèl triye. Chwazi sa ou pi renmen yo, epi Aprann, aprann devlope abitid ou santi ki ap bon pou ou, aprann teknik ou santi ki ap bon pou ou. E si sa pa mache apre yon ti tan, pa enkyete w! Pa dekouraje! Petèt ke w dwe pran plis pasyans, petèt tou ke w dwe eseye yon lòt bagay. Men, Pa janm bliye ke w ap jwenn kanmenm yon pati nan devlopman pèsonèl, w ap jwenn kèk teknik avèk konesans kanmenm ki ap bon pou ou. Pa bliye, sitou pa bliye ke devlopman pèsonèl ka ede w amelyore lavi w e ke li ka ede w fè vi ke w vle viv la. Mèsi paske w te gade videyo sa a. Mèsi pou sipò w. Mèsi anpil, anpil, anpil pou sipò w. Paske nan yon sans. Ou fè pati de devlopman pèsonèl mwen tou paske chak lè wap gadem lè lundi de luz chak lè w entèraji avèl ou patajel se ou edem ou edem devlope tèt mwen tou paske m vle vin pi bon donk mèsi anpil mèsi nap wè lòt lundi pou yon lòt video yon lòt lè lundi de luz bon lundi bòn semèn se te avèk ou luz andre cadet bay bay.